An nou swiv ti video sa avèm jouk nan fen pou nou kapab konprann lè map pale lèm toujou ap pale de demokrat avèk repibliken an Ayiti poum moutre nou an reyalite ke demokrat se kansè nèg sa yo pou Ayiti e demokrat gen jwèl an Ayiti ki genyen chak grenn politisyen nan pòch yo poul fè sa kel vle avè yo e Pierre Espérance se grenn jwè sa m pale wi. Pierre Esperance se grenn jwè demokrat genyen atè a la an Ayiti pou l fout tout politisyen. Se le baron d'Haiti, Pierre Esperance. Avan m antre nan tout bagay sa yo, m pral eksplike nou sa ki gen an reyalite ant repibliken epi demokrat. An nou kòmanse avèk Jovenel Aristide. Nan lèzane 90, nou konnen Aristide te gen eleksyon 1990 avèk 67 pousan vòt popilasyon, sètadi pèp la te bezwen Aristide, pèp la reklame Aristide, swit avèk rejim diktati Jean Claude Duvalier, pèp la te twouve ke Jean Claude se te yon gwo diktatè, e answit la demokrasi t ap fè raj atravè le mond antye, nèg yo t ap pwone demokrasi nan tout mond la, epi Aristide te vin avèk diskou sa, pèp la kwè nan Aristide, yo vote Aristide, e sitou Aristide te soti nan mitan yo tou. An 1990, Aristide prezidan, eli nòmalman kòm prezidan, legalman kòm prezidan. Misye al fè yon erè an 1991, misye al mande Lafrans pou ranbouse dèt endepandans la ki kokobe Ayiti pandan dè e dè zane, poukwa pa dè santèn dane. Ebyen, Lafrans li menm ki pa t kapab jwenn apui pèp la pou te pran lari menm jan l fèt sou Jovenel Moïse pou te destabilize gouvèneman Aristide la. Li pa t kapab jwenn apui Lèzetazini tou paske se pa t yon demokrat ki te opouvwa, se te yon repibliken, se te George Herbert Walker Bush, le père de George Bush, ki te opouvwa. Ebyen li ale dirèkteman nan lame a, par le biais du général Raoul Cédras, yo envesti lajan yo, e sesi yo bay Aristide koudeta, pandan ke li te eli legalman. Nèg yo bay Aristide koudeta. se te travay demokrat atè a la sou repibliken. Repibliken pa t ka fè entèvansyon paske se te lame a ki te fè l, e dezyèmman, pèp la pa t soti pou l te konteste sa, nou vin nou te gen bouda lou, ebyen Jòj Hèbèt Walkè Bush te kanpe t ap gade. Nèg yo mennen Aristid ann egzil nan Amerik Santral la, yo fè Aristid fè twazan deyò pandan ke li te eli prezidan manda l poko fini. A lepòk se te Raoul Cedras ak ekip li ki te pran tèt peyi a. Ebyen, lè Bill Clinton vin prezidan an 1994 kòm etant yon demokrat, misye al chita avèk Aristide, misye pwopoze Aristide yon seri de bagay, e l ap mennen Aristide tounen, men sa Aristide pral fè pou li, men sa l ap fè pou Aristide. Sa ke li menm li te mande pou Aristide fè pou li, se te ba l aksè yon seri de bagay. Paske nou konnen, m ap di l, demokrat se yon pakèt nèg pòv ki t al lekòl, ki gen nanm men ki vòlè pase chat. Repibliken se yon pakèt nèg rich, ki gen kòb ki vle monte ekonomi peyi yo, swa pou yo te nan peyi yo pa enterese yo. Depi se enterè Ozetazini dabò. Si se kraze pou yo kraze w pou yo pran, pou yo pran enterè pou Lèzetazini y ap fè l. Men demokrat p ap kraze w pou enterè Etazini. Y ap kraze w enterè pòch yo. Nou wè diferans kounye a? Ann kontinye. Bill Clinton te bezwen yon pakèt bagay ann Ayiti. L al chèche Aristide. Li di Aristide, pou m ka asire pouvwa w, se lame a ki te ba w koudeta, m ap kraze lame a pou ou. M ap mennen w tounen, w ap fè rès dezan w nan, w ap fè eleksyon, w ap mete yon moun, moun nan a tounen remete w ankò pou w gen pouvwa pi rèd. Aristide entelijaman dakò. Nèg yo pran twoup yo, nèg yo mennen Aristide tounen. Yo deklare ke Aristide te eli legalman, donk koudeta a pa t nòmal. Nèg yo fè nèg lame yo fè bak, yo tou kraze lame a nan men nèg yo, epi Aristide pran pouvwa a. Aristide fè rès dezan, fè rès dezan l lan, an 94 a 96, epi misye òganize eleksyon, li pase René Préval pouvwa a ki alepòk m kwè te premye minis li. Ebyen Rene Preval jere ti manda l tèt frèt avèk Bill Clinton. Li bay Bill Clinton tout aksè Bill Clinton t ap bezwen. Paske nèg sa depi se sa k fè l te fè 5 an l tou. Na konprann. Epi li fè eleksyon an reyalite jan sa te predi. Li bay Aristide pouvwa l bak. Men Aristide ki tounen kounya lan 2001 avèk yon espri de vanjans pèsonn pa t atann. Paske, nèg yo te panse, Aristide ta pral kontinye rantre nan lojik yo a. Malerezman pou yo, kiyès ki prezidan Lèzetazini alepòk, an 2001, se te Jòj Walker Bush, ki se pitit Jòj Herbert Bush, repibliken pi rèd. Soti nan demokrat ki t ap kraze l, repibliken tounen, Aristide sou pouvwa l, Aristide di pa gen malpwòpte konsa. Li tounen avèk espri de vanjans li. Aristide pa soumèt anba demokrat ankò paskil paske yo pat nan pouvwa ankò. Aristide tounen nan mouda Lafrans pi rèd, li di Lafrans lajan pou nou remèt. Boom! Lafrans pa jwenn lame ankò pou li mete kont Aristide, kounye a la li ale dirèkteman nan yon seri de ti militan pou lap peye yo pou kont Aristide. Erè ke Aristide fè, Aristide touye yo san blag avèk yo. Aristide fout bal nan mouda yo ame moun menm jan menm jan yap ame tèt yo pou fout touye yo la France vin gen yon gwo pyon li pa lòt ke mesye Guy Philippe paske Guy Philippe se te yon yon yon yon yon militè ki ki trè bon paske misye pran fòmasyon avèk yon pakèt sòlda ameriken, misye te gen, misye te nan tèt kòm la polis nasyonal dayiti tou, donk se te sòlda ideyal pou te fè yon koudeta sou Jean Bertrand Aristide paske pat gen lòt moun ki tap oze fèl. Lè yo pran Guy Philippe, yo rantre Sendomeng avèk Guy Philippe, yo yo amel, yo bal tout sa ke lap bezwen, yo yo bal minisyon, yo bal zam, yo bal sòlda, yo bal yon pakèt ansyen nèg pou fè yon koudeta sou Aristide. E malerezman, ògèy Aristide te koze li pran koudeta a vre paske Aristide te antre nan lojik touye moun yo tou. Guy Philippe bay Aristide koudeta pou Lafrans paske Aristide te nan enterè Ayiti. Si nou pa vle m di l, m ap di l Aristide te nan enterè Ayiti. Nèg yo itilize Guy Philippe, yo fè Guy Philippe bay Aristide koudeta. Aristide pran koudeta an 2004. Malerezman Jòj Louis pat ka fè entèvansyon paske se te pèp la ki te fout Aristide koudeta ak Guy Philippe. Depi se pèp la ki voye jete yo pa ka fè anyen pou ankò. Ok. Aristide pran koudeta. Kiyès ki vin prezidan apre Jòj Bush? Devine kiyès ki vin prezidan apre apre Jòj Bush? Barack Obama ki se yon demokrat pi rèd. Men Jòj Bush te tann pyèj pou nèg yo, yo pat rann kont. Jòj Bush te gentan ap mennen ankèt sou Guy Philippe pou fè arete Guy Philippe depi nan fen manda l la. Ankèt pou te arete Guy Philippe te kòmanse an 2005. Yo vin arete Guy Philippe jis an 2017. Men ankèt pou te arete Guy Philippe se te an 2005. Paske tout epòk Guy Philippe te te chèf lapolis, Guy Philippe te konn ap sekirize yon pakèt trafikan dwòg, ba yo sekirite pou lajan. Sa pa vle di ke Guy Philippe te patisipe dirèkteman nan trafik dwòg, men li te konnen te gen trafik, trafikan dwòg an Ayiti, e dwòg sa yo te konn pase Ozetazini, Guy Philippe te konn sekirize nèg sa yo pou lajan. Donk, tout dosye sa yo nèt, Jòj Bush te gen yo li menm, li te tann pyèj la pou Guy Philippe. Li konnen trè byen Demokrat pa t ap janm pase sou sa. Li pa, li konnen trè byen Demokrat pa t ap janm al arete Guy Philippe, paske se jwè pa yo ke l ye. Men, li kite pyèj la la. Obama vin prezidan, Obama fè 8 an sou pouvwa a, pa gen okenn moun ki arete Guy Philippe. Men malerezman pou Guy Philippe, swit avèk Obama, le mesye Trump arive an 2017, m kwè an janvye 2017, Trump pa fè ni 2 ni 3, frenk prezidan m kwè, li mare Guy Philippe kou krab. Paske repibliken pa nan rans a vagabon.

Paske ou wè tout dispozisyon yo tan la y ap tann ou. Bato ki nan pò yo, ki nan kè yo, nouvo cha k ap vini pou sekirize peyi a, sòlda ki atè yo, kounye a ou konn sa w ap fè. Leve ti dwèt ou demen maten pou wè sa k ap rive w. Enmi Ayiti a li pa chèche lòt ke ann Ayiti e yo toujou pran pèp la pou makak. Guy Philippe se youn nan enmi Ayiti ki genyen. Bon, ou konnen mwen m pa pran pozisyon, men Guy Philippe ap travay pou demokrat. Repibliken ki atè a la pap nan rans avè yo. Yap mare nou tout kou krab. E gen yon gran jwè ki ap mennen gwo ankèt sou li yo pral arete la. Nou vle konn kiyès? Map di l klè, Pierre Espérance. Pi gwo jwè demokrat gen atè a pou l fè sa l vle. Le Baron d'Haiti. Poze w, Trump ap vin sou ou. Paske nèg ki nan prizon, gran nèg ki nan prizon an gentan pale wi Pierre Espérance. Ou pa konn sa? Li gentan pale wi. Ankèt gentan sou ou lontan wi. Yap vin pran w gason.